Sa kap fèt ou anfòm? M salye w spesyalman ou menm kap gad video sa nan lè sa. Ou ekstrèmeman enpòtan pou nou, se poutèt sa nou toujou ap chèche kontni pou ki fè w plezi, kontni ke wap renmen. Benefisyè, m konnen ou kontan la, pa konn sa pou w fè, ou pa konnen si èske ou dwe fè malèt ou mete la, m santi kè w cho la, kè w cho la, benefisyè, men map di w. Prepare malèt ou met la paske ou pral rantre Lèzetazini nan jou kap vini yo la. Èske ou te konnen sa? Ou gen posibilite kontwole oubyen wè nan ki nivo dosye w la ye, nan ki pakou chak pakou dosye a ap fè. Èske ou te konnen ou gen kapasite pou wè sa, gen posibilite kit ou se sponsò, kit ou se benefisyè ou kapab wè sa? Pat konnen, men ak telefòn mwen moutre w kòman ou kapab fè sa, se trè fasil, se trè alèz, se rale telefòn ou nou pral fè sa ansanm. Se rale telefòn ou, an al ansanm, ale sou antre sou Google la, epi ou ekri uscis status, wè uscis status, epi mwen antre nan premye. Lyen ki parèt anlè a, m rantre ladan l. Lè w fin rantre la, ou pral wè sa l pral ba w. Se la ou pral gen opòtinite gade dosye w la, dosye sponsò a te ranpli pou ou rantre Etazini a, nan ki nivo li, èske yo apwouve m deja, èske yo prèske fin a dosye m lan pou yo ban m rezilta dosye a. Se la wap gen pou rantre. Se nan paj sa wap rantre la. Sa wap gen pou fè la. Ou wè la li make enter receipt number. La wap gen pou rantre receipt number ke yo te bay sponsor a. Petèt ou menm benefisyè ou genlwa poko jwenn receipt number a. Men sponsor a li menm lap genyen l avan ou. Li kapab pataje l avè w. Si lule kapab pataje l avè w, ou kapab ou menm tou 24 sou 24, 7 jou sou 7, ou kapab ap gade dosye w la, nan ki nivo li, èske ou prèske apwouve pou rantre Lèzetazini, ou kapab gade l, menm jan sponsò kapab gade l la, ou menm tou kapab gade l, w ap rantre receipt number a la, w ap resevwa l, lè yo apwouve sponsò la, menm si yo poko apwouve sponsò a, men imedyatman uscis resevwa dosye l la, li voye receipt number a. ba li nan yon fòm ki se fòm I-797 C. Uscis voye fòm sa bay sponsò a pou di l non resevwa dosye w la, dosye w la nan men nou, n ap trete dosye w la. Èske w te konnen sa k yon Receipt Number? Èske w te konnen l deja? Nou pral wè sa k Receipt Number a. Men Receipt Number a. Receipt Number a se yon kòd ki gen 13 karaktè ladan l.

Si se Texas ki jwenn dosye w la l ap trete l pou apre l kòmanse pa SRC. Si se Nebraska k ap trete dosye w la men l ap kòmanse pa LIN. Oubyen si se California dosye w la ta tonbe y ap y ap y ap trete l l ap kòmanse pa WAC. Sa vle di 3 premye lèt sa yo ki parèt devan an la. Li reprezante zòn kap reprezante, kap trete dosye yo la nan uscis. Dezyèm, de chif sa yo li reprezante ane a. Pa egzanp nou nan 2023 la, li reprezante ane fiskal la Ozetazini. Twazyèm pati sa la li reprezante. Ki jou uscis te te jwenn dosye w lan? Nou konnen jou, nou konnen ane a li genyen 365 jou, men se pa tout 365 jou a kote ke travay toujou ouvri, biznis fonksyone. Sa vle di jou sa se jou, yo pale se jou komèsyal. Sa se jou. USCIS revwe jwenn dosye w la, l ap parèt la. W ap wè ki jou. E 5 dènye chif sa yo, y ap reprezante dosye w la spesyalman. Y ap reprezante dosye w la inikman. Sa vle di USCIS lè l voye receipt number a ba ou, se konsa ou pral prezante. L ap kòmanse pa 3 premye lèt sa yo ki reprezante zòn nan, epi lòt sa yo, swit de swit, yo reprezante yo chak yon bagay. Tifi, eske ou te konnen, eske ou te konnen l konsa, eske ou te kapab dechifre Eustip Lambert a konsa? Si ou te kapab, ekri m nan kòmantè pou di m wi, m te gentan konnen Eustip Lambert a, se konsa l ye, 3 premye lèt yo men sa yo reprezante, lòt chif yo men sa yo reprezante. Si ou pa t ko konnen tou, ekri l nan kòmantè pou avize m sa, pou nou kapab toujou chèche enfòmasyon sa yo pou nou kapab ba ou. Men se sa ki receipt number a e se konsa ou kapab endirekteman gade dosye w la nan ki nivo l ye, èske ou prèske fini avè l, èske ou dwe ranje malèt ou, èske ou dwe mete tout afè w prè pou kapab rantre Lèzetazini. M kwè ou gen pou w rantre, fè lafwa, kenbe fèm, priye, w ap rantre kanmenm nan jou k ap vini yo Lèzetazini. Se videyo sa m t ap pataje avè w. Si w aprann yon bagay, pataje l avèk yon zanmi w, yon pwòch ou, yon frè w, li menm tou li kapab konnen. Kòman pou l wè dosye l la, kòman pou l kapab dirèkteman wè nan ki nivo dosye l la ye afenke l kapab santi l mye, l kapab santi l kontan lè l wè nan ki nivo dosye l la ap avanse. Se sa m t ap pataje avè w nan videyo sa a. Tchaw! N ap kwaze nan yon lòt videyo.